M pral rive sou Natacha la kontan avèk sa m pral di a. Epi gen ti fanmi nou la nan peyi nou k ap pase mize. Men lè ti fanmi sa a mouri. Lè ti fanmi sa a mouri, on moun tankou Natacha k ap fè foulay sou Facebook.

Oh my God zen an cho kankou pate cho mwen santim fatige avek le zen de Facebook. Pa dwe l anyen. Mwen Mwen bay konsèy la bay tout moun ki gentan rive nan yon nivo, k ap fè lajan, k ap vwayaje, si w ka ede yon ti fanmi w, ede l. Paske anpil fwa, n ap fè etranje wè. Nap fè etranje wè moun nou pa menm konnen wè. M pral rive sou Natacha Lafontan avèk sam pral di a. Epi gen ti fanmi nou la nan peyi nou kap pase mizè. Lè la ti fanmi sa mouri. Lè ti fanmi sa mouri. On moun kankou Natacha kap fè foulay sou Facebook. Fè foulay, mache bay 50 dola, 100 dola, Ayiti, voye bay epav Ayiti, jis pou l kenbe vizibilite sou rezo sosyo. Mwen si gon ti fanmi Natacha la, nan Gonayiv, oubyen Okap-Ayisyen kote l grandi a, k ap pase mizè. Ou pa dwe l non, m pa di w dwe l. But ou konn sa k ap pase, lè ti fanmi sa a mouri, Sosyete a wi pral jije. Oh se te nyès se te se te se te ti kouzin entèd Natacha Lafontan wi se te ti kouzin li wi epi ou wè lap fè foulay la bay bay JoJo Gucci bay JoJo Gucci atis ki fin rive ou wè lap fè foulay la epi se te ti fanmi men ti fanmi an mouri la wi nan baz site m sur gon ti fanmi ki nan bezwen olye ou chita ap voye 100 dola 50 dola bay epav pou kenbe views. Sak te views Facebook? Sak te views? Tout moun ka fè views. Gade ma 2000 moun la kap gade m. Tout moun ka fè views. Sak te views? Mwen sur ou gon ti fanmi w kap pase mizè. Donk se sa wi pou evite. Tout otan w ka evite djòl pèp ou evite djòl pèp. Se pa dwe w dwe moun nan. Sa m pa wè yo. Haa mennen m an Epa nou Jeremi dwe nan moun nan Saraje non. al But Calisa lè w tande chita w ap bay Jeremi nan etranje. Calisa. W ap Madivin bay sa yo se yon etranje pèp lajan. De moun ke w pa Jeremi menm antre konnen. pou l bliye kay Borisyo. Epi kounye a lè w gon Konnen l an ti fanmi Madivin. w ki nan baz Sa sòt site. sou ou tou. Li mouri la, premye moun y ap kritike se ou menm. Yap di re re wi e ti e e ti nyès li wi e ti nyès li wi ou konprann sa mvle di w jan w wè lap fè foulay la la ap bay ap bay epav lajan se ou yo pral pale mal epi w chita wap bay epav lajan tout otan ou ka ede yon fanmi soti nan move sitiyasyon ede l ou pa dwe l non but tout otan w kapab fè l. Toutotan w kapab, se fè l. Lè konsa, w ap evite kritik. Paske gon yon nivo w rive, gon yon nivo w atenn, otomatikman, ou gon ti fanmi w, oubyen ou gon fanmi w, pwòch ou, Kap mal viv, kritik la e nan mondo lap ateri. Se konsa nou menm ayisyen nou ye. Blan gen dwa pa konsa. Gen anpil atis, gwo atis ameriken. Si nou pat konnen map tou di nou sa. Gen anpil gwo atis ameriken. Fanmi yo ap pase mizè wi. Fanm yo pa milyonè non yo menm. E yo pa give fuck non. Yo pa give fuck. Jan m tap di nou an nou menm nou pa tap gade sou atis etranje ki gen ladan yo. Gen ladan gen fanm yo ki pa gen lajan non. E pa tout E pa tout ki gen fanmi yo ki rich menm jan avèk yo non. Yo pa give fuck but nou menm nou son lòt nasyon. Nou son pèp ki santimantal, nou gon jan nou grandi, nou gon jan nou leve. Nou pa kab gade sou etranje. Etranje a se chak koukou klere pou je, yo ka gen antant nan lòt bagay. Si gon dine kap fèt wap wè tout reyini an fami, yo gen dwa close nan sans la men si kou. Si youn rive la, pa atann ke l pral rale lòt dèyè non. Non, bagay kaka konsa non. Etranje a pa wè l konsa non. Ameriken pa wè l konsa non. L ap antann li lon lòt bagay, lon lòt stil. Y ap manje ansanm, w ap toujou wè yo fè dine ansanm, an fami. Lè Christmas, ou wè yo tout ansanm. Thanksgiving, w ap wè tout ansanm. Yo gen tèt ansanm. Men cheri afè youn rive ou pa di lal rale lot la e kaka konsa non yo pa leve konsa yo pa grandi konsa ok. Moun ki di konsa mezanmi l pa bay moun yo kob la enben. Li pa bay moun yo kòb la vre, m pa konnen si l pa bay moun yo kòb la vre but li toujou ap fè foulay ap bay moun kòb. So sa vle di pou m fini avèk dosye frè atis la ki mouri an, atis lan pa dwe frè l anyen. Ok. Atis la pa dwe fre a anyen. Ok So epi nou pa konn relasyon l te gen ak frè l so m pa wè poukisa nap antre nan sa. Epi se pa le moman pandan moun nan nan tristès li pandan moun nan nan moman dèy li epi se moman sa pou nap fon ekip kòmantè stupid. Donk kounye a m pral rive sou zuzu Natacha Lafontan. Sa fè m ap rive sou jodi a, se paske m ap rejwi. Yes, m ap rejwi. Paske mwen menm, lè m ba yon moun yon konsèy, sa pa vle di m gen yon pwoblèm pèsonèl avè w. E jiska prezan, jiska dat, pa gen anyen m di sou Facebook pou nou pa wè l. Nou pa wè l jodi, n ap wè l demen. Jiska dat. Depi w wè Patricia Latour foure bouch nan yon bagay, li di yon pawòl, nou wè l. Nou pa wè l jodi, n ap wè l demen. Tout live mwen yo la. M te pale w. E sa fè jodi a m ka souri. Yes, m souri. E w poko wè non. Sa se kòmansman an. Sa se twòkèt lan. Chay la dèyè. Ou poko wè. Lè m t ap pale w, m fè yon live. M t ap ba w konsèy. Sa n ap ri la timoun? M ap pale bagay serye n ap griyen dan nou. Lè m t ap pale. Lotre jou la. M tap baw konsey. Ok. Kisa w te chwazi di m. Pandan ke m pa gen anyen ave w. Ou te chwazi di ou pap reveye mò. Ou te chwazi di ou pap reveye mò. Kom kwa Patricia la tou la se menm moun avw li ye paske w sou Facebook mwen sou Facebook non nou nan menm kou de rekreyasyon men nou pa menm moun nou pa menm elèv nou pa nan menm klas ou di w pap reveye mò ou te dim ou pap reveye mò Kòm kwa mwen menm, se menm avè w mwen ye, m se yon moun Facebook kreye. Jan m te di w, se disetan, plis ke disetan m fap travay nan medya peyi m. So m pa ka mouri, m pa ka mò. M pa ka mò. Jounen jodi an, se Djodjo ki Djozeni pou ta di mèsi. Ou tande? Jounen jodi an se li menm pou ta di mèsi. Paske ti popilarite sa ke w ap jwi de li jounen jodi an, se gras a Jojo. Ok? Se li menm pou di mèsi. Paske tout 2018. 2019 ou nan zen Facebook wap joure a tout moun wap joure a Nerline elas elas ou bay ou gen achiv wi e pa manti map fè sou ou non gen achiv gen achiv wap joure a Nerline Laurent wap jire a wap joure a avèk figi kochon san repete non wap joure a dènye moun wap joure a manbo manbo djòl sirèt la. E nan zen ou te ye sou Facebook la? Ap pran pòz zuzu ou kounya. Ou pa trivial, ou pa dis, ou pa dat. Map redi ou ankò Natacha. Se pa lè moun pap di betiz ou son zuzu. Yon zuzu son package ke li ye. Yon zuzu pa envite moun. Pa envite etranje nan chanm kote l dòmi. Yon zuzu pa dan devan. Yon zuzu sipoze gen pretansyon. Lè w se zuzu se moun ki mache dèyè w. Ou pa mache dèyè moun. Yon zuzu. pa dwe san wont. Yon zuzu pa dwe san karaktè. Yon zuzu se yon package ke li ye. Lè w se zuzu, ou gen yon standard ou sipoze kenbe. Lè w son zuzu gon standa pou kenbe. Lè w son zuzu moun pa kap trete w de vole. Ke l te verite ke l pat verite. Wè yo pa janm di Vanessa la twop volez. La fimen pa leve san dife. Tout moun pa kap di menm pawol de w. Janm frekan sou Facebook. Wai yo pa chwazi di papi salatou vòlè lajan yo paske li fè respè m lò zuzu respekte tèt ou. Sa m pa wè yo. Haa mennen manje manje sa ale alkali sa twa de gout sa madichon sa madichon sa ki pa wè sa mennen sa ale lwen pou l bliye kay bòrisi yo mennen l ale pou l fè l nan lakay. Sa pot foudre. Dènyèman, e se te fèt JoJo. Se te fèt JoJo, Ayiti. Ranmase kout kòb ou. Ou voye bay JoJo. Achte Gucci, Chichi, Amani. Soulye Gucci, Chichi. Epi ou sanwont ou pa pran leson. Nèg la pa dou l te gen pwoblèm Gucci Chichi, li pa dou l te gen pwoblèm Armani. Nèg la gen madanm, m panse si, si, se yon atis nèg la ye, nèg la gen lontan nan mizik, depi sou konpa kreyòl nèg la ap fè mizik, nèg la toujou fre nan tout bal li, T-Jo se youn nan atis ki pi fre. Nèg la toujou fre, toujou byen abiye, ou non gon sèl fo li achte Chichi, Armani, Gucci, Chichi, epi m si w gon ti fanmi w andeyò ki pa menm gon 100 pat pou met lan pye l. Bon si fanm ou an deyò ki do ap mache pye atè m pa janm kwè ou gon jenn gason konprann ki nan trantèn m pa janm kwè w achte yon tutu Armani Gucci ba li tande e depi se moun k ap pale kaka la m ap bloke yo. Ase m renmen verite m vin pale la. Ou konprann? So, m pa kwè ou bay pitit gason nan chichi a maniguchi. Ou gon sèl foli. Nèg la gen madanm. Konprann? Alò se ou ki pi gwo fan. Se ou ki pi gwo fan ki egziste. Lotre jou la, nan fèt JoJo, apre tout gout chi chi chi a manmi, chi chi chi, ou voye ale. Fèt JoJo pase, ou pa prezante. Yo ba w kanè. Yo pa envite w. Ou konprann? Dat jojo pase la yo pa envitew. Sa se premye kalòt marasa w pran. E w fèk kare pran kalòt marasa. M te pale w, m di w atis ayisyen se ben yon bò, kite yon bò. M grandi avèk yo nan radyo. M fè 17 an, plis ke 17 an nan radyo. M fè entèvyou a tout. M konn anba zèl kat tout. M te pale w. Apa li papa? M te pale w. Lè m pa la, lè m te pa la avè w, m pa derespekte w, m pa di w anyen, ou fè konnen w p ap reveye mò. Ou fè konnen w p ap reveye mò. Enben, kounye a la gade jan ap souflete vivan an. Ale di w se yon vivan w ap reveye mò. Gade jan ap souflete yon vivan. Bon se mò m ye, e mwen ki ta sipoze ap bwè kalòt marasa sa yo? E mò yo konn bay kalòt marasa sa yo? Bon gade, gade jan w soufle tou, ou se, ou gwo vivan, gwo vivan w ye, gade ki jan w granmoun ou ye, ou pa jwenn fanm, humm, gen gran pitit, gade jan y ap fout ou kalòt marasa nan figo, tèlman w soumoun, tèlman w dan devan. Lè m t ap pale avè w, ou fè konnen, ou p ap reveye mò. Ou konprann? Fèt Jojo pase la, ou pa asiste tiraj nan fèt Jojo. Hein? Ou pa asiste tiraj. Otre jou ankò, hehe, m wè rebèl la vin lakay ou, tou sal, tou sire, vin ap fè makak, ou konprann? Li rechèz fè baka tout la sent jounen. Ki ta na gobe? Ki ta na gobe? M pa t pale w? Eske m pa t pale w Natacha? Mwen m jiska prezan m ap pale avè w la, m pa gen anyen avè w non. Jiska prezan m ap pale avè w la, m pa gen anyen avè w. Depi yo pale avè w, ou pa jwenn lòt pawòl pou di egri k ap megri. Ki moun? Egri de kisa? Natacha. Ou wè ou menm, ou sipoze yon doktè serye. Ou tande? Ou sipoze, ou sipoze, a, nan fèm ri ti moun, mwen mwen mwen gade komantè ou mwen bale. Nan fèm ri mwen, e, e ti di, e ti tonton ri, mwen pale seryez, seryezman la Natacha, an zuzu, an bon zuzu mwen pale Natacha la. Ou mwen, e pa joure mwen joure. So m pap gad kòmantè yo pou nou pa fè m ri. Ou sipoze yon doktè serye. Pase ou gon ti pwoblèm, ou gon twoub mantal. Tiye m rache m Natacha ou gon twoub mantal. Paske yon granmoun pa ta renm, pa ka, pa te ka renmen atansyon konsa. Hein, tout vi w se Facebook. Ou san vi. M te pale w. M te di w konsa atis ayisyen se benyen yon bò kite yon bò. Apre w fin pran kalòt marasa ti Joe a. Dadou ta korije, paske ou te sipoze envite Donner nan fèt Jojo, pou sa w fè pou Jojo pou fèt sa te reyisi. Fèt cancel, gen coronavirus, men yo te fè yon fèt pou li, yo te fè yon te fè yon party pou li, yon sipriz party. Ou te sipoze nan sipriz party sa, paske menm moun ki fè sipriz party sa pou Jojo. Moun sa pa fouti di li pa tande pale de Natacha sa. So sa vle di yo te sipoze peye yon tikè davyon deplase w nan Miami pou ateri Ayiti. Premye vol. Ou te sipoze nan fèt sa. Manman Jojo pale, Jojo pale, yo pa menm yo pa menm sonje w nan liv y ap li a. Nan liv y ap li a yo pa menm sonje w. Ou poko ap pran leson. Sa se te premye kalòt marasa w te pran. A voye lè w pran yon dezyèm kalòt marasa. E w pap kite. Ou fèk ka ap pran kalòt marasa. Nan men atis, ou panse atis ayisyen, ou panse et chemay sa, son bay ki fasil li ye. E 17 an m fè ladan. M pap pale w. Ou panse se moun yo ye zanmi w yo ye. Wap gentan konnen. Rebèl la vin danse la tou sire anndan ti bout chanm ou an. Ple batan klan klan klan toupatou. Bifèt tout tèt bifèt tèt amwa se batan klan. Ou fè fi a antre vin fè makak anndan yon ti bout chanm. Epi ou tande w zuzu. San klas! Ou ta envite fi a nan salon lakay ou. Chanm kote wap domi m te di w sa son bagay ki entim. Menm fanmi w, ou pa sipoze kite antre nan chanm kote w repoze do w. M pa bezwen pale w pou yon etranje. Kote w te konn fi a? Etranje. Ou fè l vini, fè kont makak li. Ou konprann? Malè pa gen klaksòn. Se gen lwa jou pa l. Li gen lanmò. Malè pa gen klaksòn. Sitou lwa ap viv an Ayiti, tout bagay posib. Fi a gen lanmò. Ou pa ko tann 24 wè. Ou poko tann 24 wè. Mezanmi men mò a wi men mò a wi 3000 moun screenshot pou mwen mnade m mouri. Ou poko tann 24 wè. Se mwen wi m di w m pa vle danse nan labou santi a ankò pou map monte sou rezo sosyo ap di betiz. Map janm mouri. ki deside pran rezolisyon sa wi m di m pa nan monte ap fè ap vin di betiz ankò e mwen ki deside men patricia latour paka mouri se pa rezo sosyo ki kreye patricia latour e bagay mò sa ou di m nan m fèk kare griyen dan sou ou e m fèk kare vin pale avè w chak lè w voye kaka. M fèk kare rejwi. Paske mwen menm depi yon moun di m yon bagay m make l. Ou pap reveye mò. Kite mò a pale avè w. Kite mò a antre nan konsyans ou. Fi a gen lanmò. Ou poko menm tann. 24 heures ou gentan monte sou rezo sosyo ap fè kèt sou non fi a. Ap fè kèt sou non atis la. Premyèman ou son soumoun e dezyèman atis lan mal jere dosye a. Li te ka jere l yon lòt jan. Mwen sur si se te yon lòt moun Si e pat on soumoun tankou w, li tap jere l de fason alamyab avè w. Li pa tap fè wont sa. Ou wè kalite wont sa w pran an, li pa tap fè w li si se te on lòt moun. M pral pran egzanp. Ann di on gwo animatè ta deside San pèmisyon atis la. Ta deside fon yon gofondmi pou li. Ta deside fè kèt. A, frè a mouri la nan move kondisyon. Ou konprann sa m vle di w? Ann fè, ann fè, an e e e. Yon animatè wi, yon gwo animatè. Yon egzanp mwen pran. Bon m gen dwa site non. Ann di se ta Guy Wewe. Ki s on moun ki enfliyan nan medya. Yon jèn gason. Ou konprann menm lè m pa toujou dakò a tout sa Guy Wewe di, men sa k pou moun nan ba li l. Ann di se ta Guy Wewe ki ta deside fè l. Ann di se ta Kakarèl, ansyen zanmi m, ki ta deside fè l. M ba w garanti, manadjè atis lan pa t ap soti lòt. E paske w pa anyen! Ou son soumoun sou rezo sosyo an ki fè ke yo sòti nòt yo fè w, yo ba w kalòt marasa sa, yo fè w wont. Mwen sur si se ta Guy Wewe ki ta deside ranmase kòb sou non atis lan, san pèmisyon atis lan, li pa tap jere l jan l jere l la. Mwen sur si se Kakarel ki ta deside fè l, byen ke yo pa tap fè l non, yo pa tap fè l. Paske ou mèt tande tout bagay, se de pwofesyonèl ti mesye sa yo ye. Menm lè m gon pwoblèm avèk on moun, sa k pou moun nan ba li. E pwofesyonèl yo ye, ou pa t ap janm fè sa. Sa w fè a, e paske ou se yon dan devan, ou se yon soumoun ki fè w pran. Ou fè sa w fè a. Yo pa t ap fè l non. Mwen di, si se te yo, m ba w garanti pa gen okenn lòt ki t ap soti. Ok? M pral di w kote atis la peche. An m bloke w kalanbè. M a voye rele w la. Se sa m di w babou. A pa m di sa m di byen ke ti mesye pa ta fè sa. Mwen di w si konjonksyon. Mwen di w si yo ta fè l. M ba w garanti pa gen ankenn nòt ki t ap soti. Ou konn sa k fè sa? Paske gen yon respè ke yo bay ti mesye sa yo. Ou pran de kalòt marasa la w san w pa konprann. Premyèman se pa menm atis lan ki rele w lan telefòn. Li voye manadjè l rele w. M pral fè nou tande yon ti detay. Pou m montre nou sa m ap di an mwen menm. M konn sa m ap di an trè byen. Ann tande manadjè an. Ann tande yon ti sekans Mwen menm se analiz mwen fè. Analiz lojik. Ou tande sa m di w? Si se te yon lòt moun, m ba w garanti yo t ap jere l yon lòt jan. Yo pa t ap mete nòt piblik pou yo di moun pa mande sou non yo, se si se la. E paske ou pa anyen, ou poko konprann toujou. E paske yo pa konsidere w, yo gen yon lòt jan yo t ap fè l. Si se te yon lòt moun. M ba w garanti sa. Pat gen anyen la pou nòt de près te sòti. On moun ki antre lakay ou, ou antre nan chanm ni, nan m bloke ou menm. On moun, on moun, atis la te rele l epi kounye a la, nòt de près sòti kanmenm. Gèt manman w! Ou konnen, atis la te rele l epi nòt de près sòti. An, m fin rele w epi kounye a w sòti nòt ou kanmenm? M fin rele w m di w stap sa w ap fè a epi kounye a pou nòt, pou nòt sòti? Pou nòt sòti kanmenm? Tande, tande sa m ap di nou an byen. M pral fè nou tande nèg la k ap pale. Bon, mwen menm, se pa yon moun m abitye suiv. Lè m tande mesye an k ap pale, m wè mesye an byen fòme. An n tande yon ti sekans nan sa mesye an t ap di a. Ou konprann? An n tande yon ti sekans. Chat te pran desizyon an pou l fè

Ahh gen plizyè fasyon bagay sa te ka òganize men pa konsa. Ahh so lè men menm ou konnen lè nou di m gen anpil bagay m ap di l pèsonèlman so m pa sou rezo sosyo an se lè m kwè yè maten m jwenn anpil nan inbox mwen nan Instagram k ap di yo gon moun k ap pran kòb ki di pou Rutshelle blablabla so men menm m annik al gade ahh e Rutshelle se pa yon moun kòmsi ki ki non kòm si sitiyasyon la kounya ka fè li ka fè desizyon ou konprann son moun kap kriye depi nan ti jou lèl pran nouvèl la se fokis li kounya se pa la papal chak jou ap eseye regle sa poul regle ayiti. Kòman nou pa tande a? Kijan nou pa tande an? Mete nap di nou pa tande nou pa tandem?
Pase a feeling pou relax ou konprann poul pa. Kijan nou pa tande m nan? Pa gen son? Eske pa gen son? Ki moun kap di yo pa tande a soti sou live lan retounen sou li si nou pa tande moun kap di yo pa tande a se telefòn nou gen pwoblèm eske nou tande mesye a kap pale so m pa konnen moun kap di pa gen son kote nap jwenn kote nou tande pa gen son an ok ann tande.
nan bagay social media paske premye fwa premye sa m fè nan bagay la rive a mwen retire ni Instagram ni. ni Facebook li sou telefòn li so li pa konn sa kap pase menm so lèm tande bagay la menm premye sam fè m chèche nimewo Natacha mwen rele li mwen di Natacha m remèsye w m kontan ke ou fè kòmsi inisyativ sa w fè a men li pap bon pou grenn nan paske kilti pa nou an e nou konnen l nou poko pare pou bagay ki di pran kèk pou moun bagay sa yo ozetazini ou gen gofundme. ki ka òganize while the money is being created you donate it somewhere ou konprann si m di la pachans bon si m te ka jwenn yon òganizasyon ayiti ke nou fè konfyans ke nou menm RG Brenan nou te ka mete ladan pou ede lòt fanmi yo m just m pa renmen jan bagay la vin tounen wap di son sèl moun ki mouri paske gen anpil moun kap soufri anba.

Sal pa panse tou men menm kòm management kem panse sa se te telefòn dirèk li sa te telefòn nimewol sa te bèk an kap privel ou konprann so kounya lè nimewo sa pran lari nenpòt moun kounya ki ta ki te bezwen pale tenten vye fè mal a Rutshelle ou pral voye yon mesaj ba li detan lap soufri la fèl mouri ou konprann so kounya l ti moun nan te oblije al chanje nimewo telefòn li. Ou konprann kouri chanje telefòn li, kouri chanje zèl li pou li bloke tout bagay. So se sa moun pa panse a, se sak fè m te kouri mete statement lan pou tout bagay sa yo kanpe but m pa vle yo wèl kòmsi se se blaze m tap blaze Natacha. Sal te fè a li mwen sou m gen bon entansyon m fè nan maten map di l yo kanpe tout bagay Wi kounye fòm ede fòm ede atis la fòm ede atis la fòm ede atis la m di m kounye a lèm wè kòmsi son moun ki vwe li pa li bezwen sa l nan tèt li sa lap fè a li bon m oblije lage stepmèt lan deyò pou m pwoteje brand nan ou konprann so.
Manadjè a pou moun ki pa tande manadjè a kontakte l yon moun vin di manadjè a men gon moun sou fesbouk lan kap mande sou non atis lan pa rapò a frè l ki mouri. Kounya manager al gade li wè se Natacha kap mande sou non atis lan. Lè manager a lè manager a rele Natacha li dil pa fè sa li pap bon pou pou brand nan ok li pap bon pou atis lan li pèsiste li te vle regle sa de fason al amyab li pèsiste.

Numéro téléphone zèl li ou lage public. Kounya la manager a di w konsa l oblije chanje numéro téléphone fi a. Eske fi a te di w lage numéro téléphone public? Fi a son atis li ye l gen moun ki renmen li gen moun ki pa renmen l. Men manager a di sa la. Le fait ke w lage numéro l public, an pakèt moun ap rele l. Malgre l nan tristès li wi yap joure l. Ok malgre moun manager a rele w di w pa fè sa ou di l non fòw ede atis la ou bezwen montre w se bon moun kòmsi Natacha ou te gentan panse fi a e zanmi w l te ye la Hein Ou te gentan panse fi a e zanmi w li te ye la Hein Paske w wè fi a vin te vin te vin itilize views ke w genyen Album li pral sòti pou l te fè mizik li pase li wè w gen de twa moun k ap gade w k ap fè makak li vin lakay ou Ou konprann Li itilize momentum nan. Pou l te fè mizik li pase. Fi a pa egare. Alò ou te gentan panse le fè ke l vin lakay ou nan ti bout chanm ou an plen bòt blatrankran pran klank lan. Ou te gentan panse zanmi w e pa gen anyen k di jan w foulay ou pa peye fi a pou l vin lakay ou. Paske m konn atis la byen. Joe M. Zoula M konn atis ayisyen yo byen. M fè entèvyou a tout. M konn anba zyel kat tout. M konn tanperaman tout. Fi sa m konnen an, li pa t vin lakay ou konsa. So sa vle di ou tèlman foulay pou kenbe vyouz, pou kenbe popilarite, pa gen anyen ou pa p fè. W ap bay tout ou menm, tout avwa ke w genyen. Ou se yon moun ki gen yon pwoblèm mantal. Paske m pa ka konprann pou yon granmoun, ou gen timoun anbazaj, ou gen pitit pou okipe, pou chita pou w ap bay epav la ap manje lajan w konsa. Pa gen anyen Dye pa peye w te peye fi a pou l te vin lakay ou. Kijan w fè gen konn zèl li? Hein? Kijan w fè gen zèl li? Nimewo zèl la. Pa gen anyen di pa gen tranzaksyon ki te fèt deja sou zèl la kòman w fè konnen l? Haa! Mwen menm se analiz lojik m ap fè. Ki jan w fè gen zèl li? Hein? Ki jan w fè gen zèl fi a? M pa kwè se fi a k rete konsa l bò zèl li. Donk sa vle di gon tranzaksyon ki te gentan fèt sou zèl la. Ase wè w menm, wè yo di tout atis ap pase la nan ti bout chanm nan, tout atis ap pase, egri k ap megri. Ou gon sèl pawòl egri k ap megri. Pa gen moun ki gen pwoblèm avèk ou. Jan m toujou di l ou pa w move moun. Ou pa w moun ki mechan. Pa gen moun ki gen pwoblèm avè w. Men fò w admèt ke Ou sou moun. E sèl pwoblèm sa m gen avè w mwen menm. Pèsonèlman se sèl pwoblèm sa m gen avè w. Ou sou moun. Ou pa konn wòl granmoun ou. Ou pa yon jèn fanm. Kon granmoun ki non. Son bagay sa w ap fè la a. Se bagay pou kite pou jèn fanm. Ou pa yon jèn fanm se granmoun ki non. Men m konn pwoblèm ou. Pwoblèm ou se paske w pa gen yon nèg nan vi w. Menm si m te ou, m te chache yon nèg met kote m. Pase si w te gen yon gason, gason ayisyen m konnen an, ou te gen yon nèg kote w k ap fè w dous. Ou konprann? K ap leve fal ou pou ba w zozo. Ba w gwo bout bwa nan devan w. Leve vant ou met anlè pou foule w a zozo leswa. Jan w wè mwen menm la fi ap foule m nan. Ou konprann? Si w te gen yon moun k ap foule w anba bwa, M baw garanti, makak sa yo wap fè sou Facebook la la, vire tounen, vire chèz, kita nago be, kita nago, kita nago, ou pa tap fè yo. Ou konprann? Ou pa tap fè. Donk sa vle di, mwen yon konsèy mwen m ta ba ou, chache yon nèg, mete kote ou. Ou konprann? Pase, si w gon nèg kap fè w dous, ou pap gen tan pou nan monte Facebook chak katrèdtan. Chak katrèdtan w monte Facebook. Ou parèt yon moun ki san vi. Ou konprann? Ou parèt yon moun ki san vi. Mwen menm jiska prezan map pale avèw la m pa gen anyen avèw. Men map pale verite. Kounye an la, ou fin pran kalòt marasa wap fè wont sèvi kòlè. Tande sa w di. Tande sa w di wi. Ou pa wè se soumoun ou ki mete w kote w ye a non. But wap fè wont sèvi kòlè. Ou pa di se mò m ye. Ou pa di se mò men ou pap reveye mò. M fèk kare, m fèk kare griyen dan, griyen dan sou ou. Wè mò sa, mò sa fèk kare griyen dan sou ou. Pase twòkèt la chalaye, ou fèk kare ap pran kalòt marasa la. Ou tande? Tande sa w di. Pou w pran konsyans ke w sou moun, ou pat sipoze fè fi a sa. Ou pa mande kèt, ou pa fè kèt sou non moun san pèmisyon moun nan. Sa rele sou moun, sa rele. Sanwont. Em byen kontan fi a pa aksepte sa. M byen kontan paske sil te manke aksepte sa. M son moun deja gen pwoblem a tanperaman m mwen menm ki tap premye moun tap vin monte la tap salanbe m. M tap di mèwi. An ou fè Natacha fè kèt pou ou pandan se tan fwa mouri la. Epi tout la jèn jounen ou nan bouda ti mesye Mateli yo la ou konprann fè foto mwen bon men m dou wè m di l m tap premye moun ki tap vin monte l a fè live si l te mank aksepte sa pou yn ankò yn fwa rebèl la fon kou li te retire sanwont sa nan kòlèt li.

Ou rete panse se zanmi w ye. Frekan frekan, fi a pa di w fè kèt pou li, fi a pa di w li gen pwoblèm pou l antere frè l, ou gentan monte Manti, gon moun ki di o m manti atis la te di wi Jan manadjè a di, lè yon moun gen lanmò, ou sou koud emosyon, enbesil. Moun nan gen dwa ap tèt sou la lap pale avèw la ou pa menm pran sans sa moun nan ap di w la epi pa gen anyen k di w dam nan pat atis la pat konprann le fè ke Natacha te di l eske m mèt fè zuzu m yo sorry sorry sorry sorry gon coupure elektrik ki pase lakay mwen la nan apatman an m pa konn sak pase. Mwen ba yo rete yo kanpe. Òdinatè m nan relanse la. Sorry. M ap kontinye kanmenm. Moun ki di sa a. Moun ki di manti atis la te di wi an. Lè w sou kou de emosyon. Yon moun gen dwa ap tèks avè w. Yon moun gen dwa ap di w yon pawòl la. Ou pa menm pran sans pawòl la. Menm ou di ok. Wi. Ok. Alò menm sa n pa ka konprann. Menm pati sa n pa ka konprann. Atis la di l ok love. M te wè tèks yo wi, m te wè tèks mesaj la wi, li te lage a. Li di l ok, men ok sa l di l la, sa k di w atis la te pran tan l pou l te li? Sa k di w atis la te nan moman pou l konprann sa fi a t ap di a? Nan tèt pa atis la, gendwa se, a, m ap fè zuzu m yo, m mèt lage kachap ou, zèl ou, m ap fè zuzu m yo ede w wi. Nan tèt pa atis la, gendwa panse se Natacha k ap fè yon don. K ap fon, ou konprann, k ap fon jès. Men li pa p met lan tèt li, se piblik ou pral lage telefòn li. Atis la gen dwa an pasan l di w wi. Moun nan nan moman emosyon l, li gen lanmò, kounye a se tèks li pral li pral li, li pral pèdi tan l li, sa w di. Sa yo serye. Ok. Mezanmi o. O o. A bon problem la. Fom kite vye apatman sa wi. Men kouran kan pa ankò ti moun. Gen lè se zonbi yo voye nan kouran jodi a. Li pa konn abitye fè bagay konsa non. Wi. Si òdinatè sa pa vle pa vle relanse la. Kaka voye wi la pou pwomosyon. Ase se sou òdinatè m nan m gen tout. pwomosyon m nan la. M espere ke òdinatè a pap pran tan pou l relanse. So, kouran ap pede koupe lakay mwen la. Chak fwa òdinatè a relanse. Yes, pou m kontinye, paske fò m fè pwomosyon, òdinatè ap pede kanpe la. Ok? Ok? So sa vle di? Sa vle di? Julia Biert! Sponsor pa m toutan. Ok, sa vle di? Atis la gen do pa t menm panse, pa t menm li menm sa Natacha voye di l la. Ou konprann? Ou pa fè kèt sou non moun. Epi, Natacha te m di w yon bagay. Depi ki lè ou ap ede atis ayisyen? M pa kwè, m te kwè se lòtre jou la pandan JoJo ba w love la back, epi kounye a ou gon sèl foli w ap ede atis ayisyen. Depi ki lè ou te konn ede atis ayisyen? Se pa live zen ou te konn fè, ap reponn makrèl ou sou Facebook la la, avan JoJo? M te kwè. Lè fè m sou se se Tidjo pou di mèsi. M te panse lotre jou la pandan Tidjo pi kòb ou la ap baw ti love la back epi ou gon sèl foli wap ede atis ayisyen. Ou tèlman fòl m tande w di me Bedjine ki fè kita nago a m tande wap di l engra. Engra kisa? Natacha ou fòl wi. Nan kisa fi a engra paske li pa baw love back? Nan kisa l engra? Se ou ki te bal talan l genyen an? Ou tande wap di Bedjine engrat, on ti engrat. Paske li pa grapyay menm jan a lòt moun ki te vin nan ti bout chanm ou an fè makak. Fi a kenbe stil atis li, on atis se konsa wi, se moun ki pou mache dèyè m wi. Si e atis mwen ye, moun ki pou mache. Paske l pa grapyay menm jan a lòt la ki te vin nan ti bout chanm ou an, donk li gentan engrat. Fi a pa dwe w anyen. Se ou k soumoun, k ap achte atis, k ap achte figi moun. Fi a pa dwe w anyen nan kisa l engrat. E ou k te ba l talan? Talan l genyen pou l ap chante chak mizik li fè rive sou moun yo. An nou p ap renmen m. Nou p ap renmen m. Paske mwen menm lè m pale verite m pale. Nou p ap renmen m vre non. An! Kòman Bedjine, kòman Bedjine fè engrat la? E ou k ba l talan? Pou l ta engra. E met o ou ou fè ou fèl fè yon milyon. Kiyès ou ye pou ta fèl fè yon milyon. Mizik moun nan rive. Valè ti atis la kap fè mizik ki pa rive sou piblik la. Hein. Alò si mizik la pat bon ou tap peda pasel konsa nan show. Gèt manman w. Sa vle di tonbe sou lè gode boul la gèt manman w. Gade yon zizi mesye. Zizi poze w tande. Si mizik la pat gentan rive sou piblik la. Ou tap fè moun konnen l. Bon valè ti atis la poukisa w pa pick up yo. Pase mizik yo chak jou. Valè ti atis la ki gen mizik deyò a la ki pa gen popilarite. Poukisa w pa. Se si w te monte avèk yon moun. Yon mizik gen tap mache tout moun gen tan konnen mizik la pou gen le kulo ase de kulo pou ap di fi a engrat nan kisa fi a engrat la paskel pa vin nan ti bout chanm ou an fè makak menm jan a lot la esak fèl engrat la e de kaka yo te di w bedjine yon kokorat li ye bedjine bon kokorat bedjine kenbe stil atis li yes se ou pou ap pase mizik li fè moun konnen pase mizik li. An men, mwen menm ki fè tout tan sa nan radyo kap pase mizik atis, ou konprann sa m vle di, m pral di on atis engra, animatè kankou nèg kankou Guy Wewe kap jwe mizik e djaz tout la sent jounen. Guy Wewe ka rete l di klass engra, entèl engra. Hein, se djòb ou wi antanke fanatik pou pase mizik atis. Sou moun ki nan kow wap di fi a engra nan kisa l engra se djòb ou se gwoupi ou son ou son granmoun gwoupi se djòb ou pou woule mizik ti me ti medam yo woule mizik yo shishi woule mizik shishi woule mizik bedjine chak jou fè makak epi leksè an tou nwi gon bagay ki rele w la monotonie ou vin monotòn. Gon lè kap rive wap monotòn. Ou kòmanse monotòn paske chak jou menm kaka yo fè. Ti tay la gobe. Ou kòmanse monotòn. Moun pral kòmanse bouka avè w. Mwen menm sim te wè vyouz sa w gen la, popilarite sa w gen la, nan ti jou sa yo la. M te regle yon bagay pi pozitif avè l. Ase Ayisyen e bèt ki engra, y ap bliye si w te konn ap fè makak fè yo griyen dan w, le jou yon lòt moun parèt la, se moun nan yo pral jwenn. Le génie n'a qu'un siècle, pa bliye sa. Sou sa vle di tout makak sa w ap fè la se pou yon ti tan. Pase si w ap di yo chak jou w ap fè yo chak jou yo konn kite moun dous yo konn kite moun dous chak jou menm repetisyon an moun yo pral kòmanse tayèle avè w yo konn kite moun dous konprann fè makak danse ou konprann sa m vle di w hey e granmoun ki non machè men lè yo di nou sa nou di moun se egri yo egri egri de kisa m pa konnen. Menm a 3 mil, 3 mil moun la. M tande m mouri. Ou panse vyouz se la vi. E pa paske vyouz se la vi ou pou panse vyouz se la vi tout moun. Ou konprann? Me zanmi o, men ordinatè pa vle limen non ti moun. Hey! Gadon problem. Ordinatè a di l pap limen non.

Li relanse òdinatè a. Konpitè a. E konpitè sa lò wè l relanse, m gen dwa la pou jis demen maten la. E tout nimewo telefòn sponsò yo tout sou konpitè a la. Wè, ou tande de pwoblèm? So sa vle di m riske pa ka fè pwomosyon jodi a la a wi. Kouran koupe de fwa la. Adye! Ou konprann? Kou an koupe de fwa. Ou pa janm konn se pa kèk priyè Natacha fè lakay li a la non. Nan live la la. Haa. Malè pa mal. Ou pa ta ka kon konnen. Si se pa kèk alokolobo tchata la k koupe kouran m nan la a. Men òdinatè ap fè kaka la a wi. Men òdinatè ap fè kaka wi. Òdinatè a di l pap limen non. Èske n mande de koze? Kèk kout alokolobò tchata k koupe kouran m nan a wi. Sou sa vle di, ou konprann? Donk sa vle di, mezanmi o, gad yon pwoblèm. Fò m fè pwomosyon mezanmi. Rete. O o. Ok, m konn sa m ap fè. Map lage nimewo telefòn mwen. Map lage nimewo telefòn sponsò yo konn rele m nan anba live la. Men si m lage l anpil moun pral rele gèt. Hehehe. Eeey. Eldorado di chanje apatman. Bagay sa yo rive. Mwen menm kap ranse map di fòm kite apatman sa. Men bagay sa yo rive nan tout kote. Koupur elektrik se bagay ki rive tout kote. Dan tou le peyi di mond. Nan tout katye. Kon ta abite nan katye blan. Bagay sa yo rive. Mwen mwen. Aba l pa fèl ankò. Bagay sa yo rive. E pa kesyon de apatman. Mwen menm kap ranse mwen di fòm kite apatman sa.

Bon kounye an la, sa m ta fè la, m ap bay nimewo telefòn nan. Ou konprann? Bon, sponsò yo a rele mwen. Y a idantifye yo. Paske, n a eskize m, tout, tout e, tout e nimewo telefòn sponsò mwen yo, tout nèt, se sou konpitè a. Sa vle di, m pa kenbe nimewo telefòn pèsonn nan tèt mwen. M pa tap ka kenbe tout nimewo telefòn sa yo tou dayè. So map bay nimewo telefòn nan la anba live la. M konnen e zenyèz nou ye nou pral rele poun bay opinyon. Nou ka toujou rele bay opinyon wi. But nimewo telefòn nan se pou sponsò yo m plis lagel. Ok. Kelkeswa sponsò mwen. Kap gade live la la. M konnen nou anba live la. Relem sou nimewo nou wèm te teks nou an. Ok. Rele m sou nimewo ke m te tèks nou an, m te di m ap rele nou. Mwen gen yon ti pwoblèm la, gen yon enkonvenyan la. Gen yon enkonvenyan k pase la, kouran m koupe an 2 fwa, òdinatè a restart, li poko janm, li poko janm louvri. Alo?